Gen yon envantè ki fèt kote ke yo jwenn galil palè nasyonal yo swa tout disparèt oubyen pi fò disparèt. Pa gen oken swivi ki fèt nan e aprè sa. An 2017. Disparèt kote y ale? Nou pa konnen.
Nou pa konnen. Nou pa konnen. Se otorite ki la ki ta pou bay esplikasyon. Epi moun ki te e kòdonatè sekirite palè nasyonal alepòk pou yo te e men fè ankèt sou li e remèt dosye a bay lajistis pou e te poze l kesyon paske se yo menm ki te responsab. Men anyen pa pase. Anyen pa fèt an 2017 yo nan men an 2017 Telor yo jwenn 2 nan galil sa yo youn nan men yon gang nan jamayik youn nan men yon gang an repiblik dominikèn. An 2018, masak Lasalin fèt. An 2019, lapolis jwenn youn nan zam sa yo e te patisipe nan masakre popilasyon Lasalin nan. E kounyela, kesyon n ap poze tèt nou, èske se pa zam sa yo ki pral fè eleksyon? Lè pral gen eleksyon? anndan peyi a. Afè kesyon zam k ap rantre, jan w wè zam, te toujou gen pwob, te toujou gen zam ilegal anndan peyi a, men kounye la a, nan kesyon fwontyè nou yo, pò nou yo, se paswa. Kote ke zam e rantre jan yo vle, nan konntenè, e souvan pa gen okin verifikasyon ki fèt nan konntenè sa yo, swa y ap sòti nan sou fwontyè oubyen yo rive nan pò yo. Si w pran egzanp Plato Santral, ou gen de palmantè, senatè, Nan plato a, ki gen bann a kontenè k ap sòti an Repiblik Dominikèn toutan, pa gen okenn verifikasyon. Donk, pou nou menm, se pa lapolis la, yon lòt fwa ankò, ki enpuisan oubyen otorite yo ki enpuisan parapò avèk ensekirite a, se yo menm ki kreye l. Moun ap mouri tankou bèt ke y ap touye nan labatwa. Lavi moun pa gen okin enpòtans pou otorite yo, donk yo bezwen kenbe pouvwa yo, yo bay bandi zam avèk yo ba yo lajan, yo ba yo katouch pou masakre popilasyon ke nou te site avan yo. Mentnan, sou kesyon komisyon dezameman. Nou wè semèn pase a gen yon cho medyatik ki bay, kote ke gen manm komisyon an k ap di gen 79 gang, 76 gang, epi li di li pran kontak avèk petèt tout oubyen pi fò ladan yo, epi manm lan di tou men sa diferan. gang, li te bay detwa tankou nan Village de Dieu, Grand Ravine etc. Men sa yo mande. E ekoute, sa a se pase moun nan jwèt. Komisyon dezameman, moun ki nan komisyon dezameman, yo pa kapab di sou plas piblik e echanj ke yo genyen avèk de chèf gang. Yo pa kapab bay e. kontni echanj ke ou genyen avèk yo. Pou nou menm, se 2 moun ki bezwen fè lajan, ki yo bezwen leta mete kòb a la dispozisyon yo, sou pretèks ke yo ap fè dezameman, e gang ap ba yo zam, epi y ap ba yo lòt bagay. Paske. Non men pa bliye ke gouvènman ba yo yon travay pou yo fè. E nòmal pou yo bay rapò. Non, travay la pa kapab sou plas piblik Telor. D'une part, e san mwayen. Non, se lè w di ke donk se mwen ki bezwen fè kòb lan, m pa antann li konsa mwen menm. Non, w ap.
Pa, wi, leta ba yo travay pou yo fè, yo bezwen mwayen pou yo fè travay yo. Men travay la gen yon fason pou l fèt. Ou pa kapab ap negosye avèk bandi e epi pou w ap di. piblikman men ki sa w gen avèk li men men e men ki men nan ki nivo nou rive sa p ap ri sa p ap mache ki sa k pral pase moun yo pral ba yo fo zam y ap ba yo nenpòt bagay epi y ap pran kòb nan men yo donk si manb komisyon dezameman pa genyen pou yo vin sou plas piblik pou yo di yo bon yo kapab di nou ranmase san zam yo kapab di sa. Men yo pa gen pou yo bay detay men ki gang ki te bay zam men kisa yo bay sa pa ka mache li pap mache nan okenn peyi donk e sa li pa nòmal epi tou eske otorite sa yo bezwen fè dezameman bon yap bay zam gang zam gade sa yo fè nan mwad fevriye a lè yo pran anèl e avèk yo pran minis ministè enteryè avèk yon senatè yo pran anèl yo metel nan lari avèk tout twoup li pou yo di ke se moun kap manifeste se moun kap lanse mobilizasyon ki mete anèl nan lari donk ekout li klè pou tout moun ke politik piblik pouvwa sa se enpinite se ensekirite se bay gang zam pou touye moun e popilasyon pa kapab kanpe li pa kab rete a jenou devan deriv sa yo donk fòk li leve kanpe e menm jan an tou nap lanse yon apèl bay kou siperyè dè kont kote ke popilasyon ap tann rapò a fòk yo pa kite mwad me a pase pou yo bay rès rapò. sou fon petwo karibe yo e an menm tan tou pou migrasyon. Yo te antre an reta, yo te di avril. Yo te di avril, yo te di se paske lè peyi a te bloke pandan 2 semèn e ki fè yo pa bay rapò epi yo di yo te gen 2 lòt pwoblèm tou e pwoblèm bidjè men de tout fason e yo pa di yo gen lòt pwoblèm nou espere nan yon semèn ankò oubyen avan mwa a fini y ap bay rapò a paske rapò sa a li enpòtan li enpòtan pou sosyete a. Donk, epi, e, Chanm Depite a tou kite Kou Siperyè dè Kont fè travay yo. Se pre yon prerogatif ke yo genyen, se vre, men tann si yo gen yon bagay, se pou yo bay li a Sena a, pou Sena a mete yon, chwazi yon fim odit endepandant pou. kapab ankete sou jesyon manm kou yo epi fò w gade opòtinite a tou. Ou pa ka nan moman ke popilasyon an ap tann yon rapò epi n ap destabilize moun yo, n ap fè presyon sou yo kote ke pou yo pa ka fè travay yo. Martin Benjamin, votre point de vue sur la question de l'insécurité kap fè raj nan peyi d'Haïti? Bon, e.
Pou mwen menm, Telor, m panse kesyon sekirite a, nou ta ka fè tout yon istwa, ensekirite, wi ensekirite, nou ta ka fè tout yon istwa de li e anndan peyi a. E jan li di la a nan kèlke pwopo, m ta prefere pran l tou de manyè laj. Paske ensekirite a, li pa sèlman ensekirite o nivo e dè vi. e dè byen, men li ensekirite tou nan sans de yon enkapasite istorik de leta a pou l pran an chaj sitwayen peyi sa a. Se gen anpil ekri sou kesyon sa yo k ap montre pa egzanp pandan tout diznevyèm syèk oubyen premye mwatye ventyèm syèk e petèt jodi a toujou kòman. Leta te enkapab, pa egzanp, pou pwoteje peyizan yo, pou ede yo benefisye de danre ke yo pwodui selon jan sa ta dwe fèt, men ki te lese yo pratikman nan men de negosyan etranje ki achte yo a de pri ke yo pa vo. Sa son fòm densekirite ke li ye, sètadi ensekirite pou pwoteje sekirite, kapasite pou pwoteje sitwayen an. pa rapò a yon tyès pèsòn, pa rapò a sa enterè l dwe ye. Donk, istorikman, Leta a, li toujou nan yon fòm konsa, lè w ap gade. E, menm si w ta pran aksè a ledikasyon, pa egzanp, sètadi ou pran popilasyon an ansanm, li toujou nan yon ensekirite pa rapò a sèt kesyon daksè. E, pafwa, paske yo pa ka jwenn sa ke yo ta dwe jwenn pou ke gen yon bòn edikasyon, donk yo pran sa yo, sa ki tonbe sou men yo. Donk, sa m vle di pa la, se ke ou gen yon popilasyon k ap viv de manyè pèmanant nan de fòm de sekirite divès, sètadi se pa sèlman, se ensekirite alimantè, sètadi nou pa, jodi an, yo di nou gen 3 milyon moun an Ayiti ki ap fè fas a de pwoblèm egi. en terme de de de la faim donk sa son fòm d'insécurité grav e malerezman ou pa wè ki inisyativ kap pran pou ke ou ta rive nan yon moman ou fè apwòch la pa rapò sa yo rele otosifizans alimantè sètadi pou rive ede moun yo simonte sa evidaman ensekirite m ta ka di de gang nan li vin le sujet du jour men fòn pa bliye ke nou nan de fòm pliryèl d'insekirite E tout de moun ki bò tab la la, yon agwonòm, yon defansè de dwa de dwa de lòm, donk konnen trè byen kesyon sa yo e dan lè detay. Mentnan, gon gon gon m ta ka di gon apwòch ki fèt isit, menm si m pa spesyalis de la sekirite patikilyèman, men e nou se de obsèvatè, e ou gen enpresyon apwòch yo plis nan sa w ta ka rele entèvansyon e pou rezoud le pwoblèm de la Sécurité. Li pa, si w vle, nan prevansyon. Ò presizeman, se yon kesyon konplèks e gen yon otorite etranjè dènyèman ki di, atansyon, lapolis la li menm pou kò l p ap ka rezoud pwoblèm sekirite a. E se vre. Paske non sèlman an tèm de kapasite de nonb, an tèm de mwayen, etsetera, men paske se yon pwoblèm ki pi konplèks ke sa, nou pa ka konte sou sèlman fòs polis la pou nou fè entèvansyon pandan ke pa gen ankenn enstitisyon nan peyi a k ap fè prevansyon. Sètadi, lè w gen yon peyi, pa egzanp an tèm damenajman de teritwa, ou pa t gen ankenn planifikasyon pou sa, sètadi katye ap pouse tankou djondjon isi e la, etsetera. Lè w nan yon peyi kote ke w gen yon mas moun, jan m sot di l la, ki pa gen aksè a edikasyon, sètadi ki lage nan lari a, men de tout fason, fò yo egziste, fò yo viv. Donk, lè w nan yon peyi kote ke.

Ou ka ap mande tèt ou, nan ki melanj ou ye la? Donk se yon bagay, antouka, stipefyan. Te gen yon konsèp pa le pase ke nèg yo te konn itilize pou kalifye de eta, te gen lis konsa, eta vwayou. M panse, presizeman, nou sou pant pou nou konstitiye tèt nou an eta vwayou, ou tou senpleman an eta parya, se ekivalan. Donk, sètadi ke otorite ki ta dwe la, pou goumen e lite kont bandi yo, se yo menm k ap alimante yon mwayen an arm, an arjan, etsetera e k ap pwoteje yo, k ap kache yo. Bon, nou pa pral pran detay patikilye, men tout moun okouran de kòman kesyon an regle isit. Men odela de sa, m panse nou ta ka mete twa rezon. ki eksplike si w vle, yon fòm de pèmanans de kesyon ensekirite a. M panse youn nan premye rezon an, li plizoumwen deja ebwoche pa Pierre, se sa m ta ka rele banalizasyon de la vi. Sètadi, ou nan yon sosyete kote ke la vi moun pa di anyen pou pesonn. Sètadi, yon moun ka mouri la a, se yon fè divè, se yon banalite, etc. E Leta li menm li kiltive. Sa w ta ka rele banalizasyon de lavi sa a. Donk vi sitwayen an, li vin pa enteresan, donk son objè jetab, jan w ta ka di l nan yon lòt langaj. Alò parapò a endiferans ke l fè prèv alò. Se sa, parapò a lendiferans men osi parapò o fèt ke Leta, li mete l non pa di kote dè sitwayen ke li o sèvis, men li mete l di kote de bandi.

e otan l bezwen tou, otan l fè presyon pa tout sòt de mwayen, donk pou ke l jwenn. Donk metòd la fò l kesyone a se nivo la. Dezyèm aspè ou ta ka di nan nan kesyon sa a ki fasilite si w vle perenizasyon ensekirite a, se absans total de pouvwa de kontwòl leta a li menm. Sètadi bon, sètadi Si moun ap rantre nan peyi a, machandiz ap rantre pa gen kontwol. Alò ke lè w gade kantite zam kap tire, wap tande kantite zam kap tire nan peyi a, ou di tèt ou men eske nou pwodwi bagay sa yo nou menm? Alò ke, ke je sach, korije m si m fè erè sou sa, gon gon entèdiksyon, gon entèdiksyon m ta ka di, non se klè ke nou pa pwodwi. Se sa, gon restriksyon sou sou Ayiti nan kad acha e e tip de tip de materyèl sa yo. Donk. Se yon pwoblèm ki konplèks. Mentnan, èske nou kapab di nou pral atribye l dirèkteman? Kounye a la, m panse tout yon ansanm de pouvwa, de politik piblik ki mete nan peyi a ki mennen a tip de sitiyasyon sa a. E se politik piblik sa yo pou nou kesyone pou ke nou rive veritableman chanje kesyon. Mentnan, an tèm de fòs piblik, de sekirite, fò n kòmanse poze tèt nou kesyon, èske lapolis la, li 1 an kapasite pou l rezoud sa k gen la a? Èske l gen mwayen pou li fè l? E se tout, m ta ka di, sektè ki pou poze kesyon an pou gade ki tip de solisyon pou nou. Ensekirite a, si n poze l sèlman nan sans Taylor, nan sans entèvansyon, m panse nou p ap soti de lobèj, fò nou wè l tou nan sans prevansyon, E an jeneral, se prevansyon an ki meyè solisyon a kesyon ensekirite. Nan tranzisyon, Agwonòm Jean-André Victor, Peyi a nan yon sitiyasyon lak bay tèt fè mal. Grangou, chomaj, mizè, dola ameriken k ap vale teren sou goud lan. Ekout, nou nan veritab galimatyas la a. Bon, an de mo, m ap di w n ap mache tou dwa vè sa yo rele. Yon kriz de penuri alimantè. Yon kriz ki ka ba ou famin anndan peyi a e l ka debouche tou sou emeut de la fin a nenpòt kèl moman. Sa w ap di la a ka fè pè. E m ap esplike li e rapidman tout moun ap konprann sitiyasyon an. Ou nan yon sitiyasyon kote ke ou gen yon popilasyon k ap ogmante. Sa vle di ou bezwen Yo rele sa demann nan. Demann nan ap ogmante, ou gen plis bouch pou w bay manje. Alò, premye konsekans bagay sa genyen ki trè grav, lè yon fanm ansent pa egzanp, li pa manje byen, timoun li fè a, timoun li akouche a, li akouche avèk dè sekèl sou sèvo l, ou ka wè w ap pwodui dè jenerasyon de mwen an mwen entèlijan anndan peyi a. Se yon konsekans terib afè pa manje a genyen. Kounye a. demann nan ap ogmante, òf la ap diminye. Li pa konplike, si demann nan ap ogmante an rezon de akwasman popilasyon an e òf la ap diminye, w ap rive nan yon pwen de ripti kanmenm. Kounye a vin gen yon akselerasyon nan rediksyon òf la. Kijan akselerasyon sa a fèt jounen jodi a? Lòske ou genyen depresyasyon goud la nan vitès ke l ap fè, l ap fè a, sa vle di kounye a ou prèske rive nan 100 goud, w ap mache vè 100 goud. Lòske sa k rive kòm konsekans, pouvwa dacha popilasyon an bese. Ò, an matyè dòf, gen disponibilite manje a, genyen l sou mache a, men fò w ka achte l. Pou w achte l, fò w gen lajan pou w achte l. Donk, si kantite lajan w ap diminye chak jou davantaj akoz depresyasyon goud la, kounye a, ou gen mwens posibilite pou w achte manje a. Donk, sa fè ke kriz la, l ap vale teren nan sans sa. Nou nan yon sitiyasyon kote èd alimantè a, li menm, l ap fè viv yon milyon moun anndan peyi a aktyèlman la. Sa vle di ke si w retire èd alimantè a, yon milyon moun nan famin menm lè a. Donk nenpòt ti bagay ki ta pase, w ap gen yon milyon moun an famin. Ou genyen sa Doktè Benjamin sot siyale a, kote ke ou gen yon ensekirite alimantè, se biwo leta yo menm ki etabli l, ki montre l ke se yon sitiyasyon ki preyokipan k ap vale teren ki touche prè de 3 milyon moun. Loske Telor ou met bagay sa yo o rega de povrete de mas, kote ke w admèt ke gen 60 pou san nan popilasyon an ki pa gen 2 dola pa jou. Ou konprann? Donk lè ou mete bagay sa yo ou rapwoche yo youn ak lòt, ou rann ou kont ke majorite popilasyon an l ap rantre nan santi di, chak jou davantaj. Donk, sa k pral rive? Sa k pral rive a pa konplike. Ou pral rive yon lè kote moun nan, deja kounye a ou gen tan ladan l wi, paske m sot esplike w la gen anpil moun ki pa ka manje, ki gen pwoblèm, men ou poko nan nivo emeut la. Mentnan, sa k pral pwovoke emeut la? Se yon deklanchè wi. Deklanchè a ki jan l ap vini? Ee, ou gen dwa wè. E yon ti lapli pa tonbe, oubyen twòp lapli tonbe, ou gen dwa wè mesye palmantè ou sot ap pale yo la, yo di yo prale e fè mizannakizasyon e Kou Siperyè dè Kont. Se yon deklanchè l ye tou wi. Sa ka reveye pèp la wi. Deklanchè a ka vini nan nenpòt kèl sektè, nan nenpòt kèl domèn, pa nesesèman nan domèn pwodiksyon an. Men pa gen anyen k ap fèt pou jwenn amelyorasyon nan sitiyasyon an. Se poutèt sa nou menm, nou pran devan, nou di popilasyon an, men devan ki sa w ye, pa gen anpil solisyon. Se oubyen ou rete anndan statu quo a, ou kite bagay la ap degrade, L ap efondre jiskaske se popilasyon an k bay tèt li jistis. Lòt posiblite a, nou menm kòm elit, nou konprann sa k ap pase a, nou di mesye n ap fon kanpe, n ap rantre nan konferans nasyonal souvrèn, n ap mete lòd nan dezòd la e n ap repati sou de nouvèl baz de manyè ke nou evite esplozyon sosyal la. Kounye a gen nèg ki di w prezidan an, li eli pou 5 an, il fo ke l fè 5 an li. Sa vle di ke pwoblèm n ap pale yo, yo pa egziste. Kòm si se nan tèt nou pwoblèm yo ye, pwoblèm yo pa egziste. Donk si tout jan w vire kesyon an, ou vire l sou manda w, ou vire l sou nesesite pou fè 5 an w, Kout ke kout, nenpòt kèl fason, ou pa kab fè respekte dignite anndan peyi a, souverènte peyi a, ou pa ka bay moun manje, ou pa ka kreye anplwa, ou kite anviwònman ap depafini, ou pa ka bay sekirite, ou, pèp la nan mizè, lè w ale ou pale ak yon machann, machann nan gen yon lajan pou l bay leta, li gen yon lajan pou l bay minisipalite, li gen yon lajan pou l bay bandi, bon ki jan pou moun fè kenbe nan yon bagay konsa? Donk lè w nan yon sitiyasyon konsa, se.